Mesye misyon enposib mesye. Yow misyon enposib se vre m konnen ou t jwenn misye ou jwenn okazyon pou te fin avèl ou pa fin avèl ou vin di nou sa èske travèl ou pap ka fèl pou nou chèche yon estrateji pou nou pou nou pou nou fini a misye. Mastè mastè. Misye vin prezante kòm yon bòfrè pou mwen kounya e ti sèm lan se timoun mwen renmen anpil li pa janm fèm anyen ki mal depil piti m prezante moun sa kòm m dakò avèk chwa l fè a. Ou dakò kounya? M dakò.
Sa vle di, èske ou dakò tou avèk sa misye fè nou yo? Bon, se pa asepte m asepte avèk sa misye fè nou yo. Moun se pa fè nou anyen k mal. Misye, se avèk ti sè m nan li ye. Ok.
Monchè, jan bagay ye la frè m, m asepte avèk sa w di m lan paske m te gentan kenbe misye nan kè paske m te menm panse misye ansanm avèk Midou menm. Men, m te jis. M reyaji pa emosyon men se pa avèk pwòp volonte m ki m te fè yo vrèman men avèk tout sa w di yo la frè m na gade jan nou ka chanje menm n ap eseye jwenn misye pou nou ka rezoud pwoblèm lan. Bon mwen menm mwen menm se avèk yon bagay konsa m te panse men an n degaje nou pou nou gade. Ey mastè kisa nap fè. Yo Jacko kòm m kapab jis banm di w menm ou se yon moun vrèman sou m kapab jis ki klone de mwen menm. E souvan ou te rive vreman lè grand espri se kominik donk dayè so so so di a la pa vle di ou ki nan pale m avèw deja menm si tou fra se sa ou wè kap bon pou nou rejwenn misye si ou panse nap fèl. Gen nan fè reyalite a mesye paske e ti jèn li ye nèg paka nan vendik fanm mesye ou konprann paske fanm pa fini nap antre nan konsyans. Non men si tout sa vreman sè chalè dim yo se verite fok nou antre nan konsyans nou. Mesye tout chita nou chita la mesye se radote nap radote pou nou alèz la se dirèk pou nou ta jwenn mesye an nou gade an nou kreye fason pou nou jwenn mesye. Ebyen sa se pi ba m la wi an nou fin kontinye wout la pou nou gade jan nou ka pou nou wè misye pou nou konn pou nou fin amelyore bagay yo paske m deja konsidere misye kòm yon bòfrè pou mwen gen de bagay mwen m paka fè misye kounya ankò. Ebyen de tout fason mesye nap kreye yon fason pou nou rejwenn misye mesye.

Map touye tèt an pase yon bèl fanm konsa yon bèl fanm konsa m renmen konsa nèg la pranl fèl vwayaje e m paka touye tèt an e bèl telefòn sa m gentan ap lagel atè map lagel atè si yon moun pase la wèl apre. Map map map map Boko ap lague w non Mete w kanpe map mete w yon ti kote Map pase Mwen yi kraze wi mwen lague w atè Map mpap mouri fre konsa map retire rad sou mwen Sam vle tonbe sam poko menm tandem loko rive. Ap tchwe tèt anm monchè men yon bèl fanm konsa nèg la ap reny se kòmsi sa si yon moun ap pase li wè li reny lap epi vye telefòn nan tou map map map map lage map map map tou voye tèt anba. Kyèt mesye epa pou tann dat mesye nap chèche di ak misye nou paka jwenn misye mesye sak pase mesye m santim wont anpil tann m pa jwenn misye la m pap alèz non. Ah monchè menm mwen janm ta aprann ba yo

Pat gen an menm. Msezi mkonn wè chemiz sa sou yon nèg.
Ebyen mesye si nou wè chemiz lan la konnen se anlè mangwa poul ta soti wi. Bann kontwol anlè a. E kèt sa epa ti bone mesye an avanse pou nou wè.
Mesye nou mèt pran chemiz sa wi. Nou mèt pran chemiz sa mpa bezwen ankò. Yo ti bone sa fòlè a la menn. Map mouri map tou voye tèt mwen la. E voyem mwen voye tèt mwen anba la. Wap mouri kòman wap mouri an.

Kèl mesye desann monchè.
Mesye nou pa vle pou misye tonbe tande mesye ann avanse pou sil tonbe pou nou ka atrap li ou pa ka ipan tè trò pou fòm monchè. Gade miche mesye. Lavi kontini wi nèg. A monchè pou fòm ki genyen la ayiti wap viv ou poko menm rive etazini menm pou wè moun monchè ou pa ka ipan tè trò pou fòm.
A monchè ti bone desann.

Pou nou ka fin konfime vrèman kòman bagay yo ye. Paske misye, misye, nou te gen, nou te gen misyon dèyè misye toujou. Nou te gen misyon tou pou misye te ka, te ka fini avè l. Men apre sa, nan fason San Chalè vin pale avè nou, li eksplike nou e kòman bagay yo ye menm. E nou antre nan konsyans. Ou konprann? So, m panse menm ou tou, ou pa ka kouri aji konsa menm. Se vre m konnen emosyon an aji nan, nan, nan lòm anpil. Men donk, fòk nou reflechi avan, fòk nou panse menm. E dèfwa fòk nou toujou jwenn yon moun ki, ki, ki pou, ki pou pote konsèy pou nou. Paske nou menm, so, nou se jèn.

Kote m ta prale la pou menm mesye sa yo paske menm m te gentan gen dosye nan menm mwen epi m te mete yo atè ou wè lè m vin jwenn ou e dyalòg fèt m wè sa nèg yo t ap esplike m nan se pa sa l ye m sòri frè sa k jere men bon konnen nèg la men e bon kòm ou akonpaye ti nèg yo la m pa konnen ki sa nou vle fè bon frè sa yo se yo k pral di kòman sa pou li m pase mwen menm jan m jan m pale sa vle di s yon bagay ki gentan rele sa s yon bagay ki anile daprè mwen menm. Mwen menm plan m te gen pou ou menm se elimine ou. Bon bagay m te gen plan sa vrèman paske nan moman ou te fin fè m bagay la sou e lè emosyon m te vin te vin monte m donk m te vle fè san chalè ki lou men aprè sa lè m vin ap antre nan konsyans mwen m vin ap reyalize vrèman antanke jèn ap jèn sou gen nan bagay nou pa ka rive pou fini e fanm p ap fini.

Mèsi mesye, bon mesye m panse nou tout ki la se yon pakèt jèn mesye, yon pakèt jèn talan, fò nou kapab reflechi tou anvan nou panse yon bagay pa emosyon men pito nou reflechi avan pase lavi nou, lavi nou long mesye e lavi nou koute chè. Sosyete a demen si Dye vle se nou menm ki ka rele m oswa mwen menm ki ka rele nou responsab yon bagay pase nou tout ki la nou gon talan men talan nou gen an ann gen ann konsidere l kòm yon talan pozitif nou pa nan talan negatif ok.

Monchè m kontan kwaze paske si m pat kwaze w m pa kwè m tap ka dòmi non. Jan Kena gade a san chalè li menm li vin antre nan konsyans dèske tout sa li te panse de Djex yo li vin wè sa yo pa reyalite ebyen sa ke li fè li rejwenn Jacky ansanm avèk Pastè pou yo rejwenn Djex pou yo kapab mande l eskiz kote ti bone li menm li ta fayi chwazi tiye tèt li ebyen li arive antre nan konsyans tou aprè tout sa yo fin di Djex ebyen yo deside fè wout la ansanm.